Viktim vyòl pwojè Douglas Perlitz yo nan Okap pran chimen lajistis pou mande jistis ak reparasyon nan kad yon lekòl ki te rele Pierre Toussaint epi tou ki te fonksyone sèlman ak ti gason yo te ranmase nan lari. Jounen jodi a, viktim sa yo fè konnen yo wont anpil nan sosyete a.
Kòm lespri nou te piti, nou pa t gen lespri, nou pa t gen konprann, e nou toujou bezwen, fò gade nou, vizaj nou maske, je bezwen nou menm pèp ayisyen. Ki vyole m ki fè zak sou mwen ki kouche m ki fè m souse devan l sa se abi sa ye m pa t ko gon bon may nan tèt mwen jounen jodi a m vin gen lespri nan pwojè a laj de 8 an. Mwen m se yon nan nèg yo ki se yon viktim pwojè Pyè Tousen de Douglas m te nan pwojè a an 2008. 2008, M m rantre nan pwojè a 18 septanm 2008. Lè m antre nan pwojè a, Msye Francisco Jean m fin bay non m, Douglas, vyole m, tout latit jounen l ap manyen dèyè nou anndan, nou te gen yon ti mo, tout nèg la rekonnen sa ki te dat. Depi w pale de dat, se pi gwo mo Douglas te atire nan sou dat.
Siris Paul Argent sou do nou. Li di ke nou mouri, nou pa mouri nou la. Men, Bondye fè lanati fè nou egziste jounen jodi a pou nou vin rele kont Siris pou nou ka jwenn lajan nou. Li pran yon pakèt nèg ki pa timoun pwojè a, mete fè kòb sou do nou, nèg sa ap depase lè yo wè nou nan lari, se sou li yap pase epi yap imilye nou, nou pa gen anyen nan poch, nou pa nesesite kòb nou nan men.

Kabinè mitasyon de konsè avèk kabinè kay dwa, kay lwa te envite nan Palè Jistis Kap Ayisyen an 22 mas sa a sitwayen Cyrus Sibert pou eklere lantèn tribinal la piske se li ki te kòmanse dosye a. Envite a te boude envitasyon an, pat gen non plis tou avoka ki te reprezante l. Dosye a pap kanpe nan wout daprè eksplikasyon youn nan avoka viktim yo, Mèt Tony Desauguste. E li nan, lè li te pran nan lari, li te di ke li pwal fè lekòl pou yo. Efektivman, li te fon lekòl yo te rele Pierre Toussaint. E lekòl sa a, objektif mesye Doug la, se te vyole timoun yo. Efektivman, vyolasyon an te fèt. Yo te vyole plizyè, plizyè, plizyè timoun. E Douglas Fellis, Yo te pote plent pou li nan tribinal Ozetazini, li kondane pou 20 tan de prizon depi an 2010. Sepandan, apre kondanasyon an an 2010, Douglas avèk tout Inivèsite Fairfield e Compagnie de Jésus, les Jésuites, yo te dekese dè fon pou viktim yo. Men majorite viktim yo, Renel Rayla, Yo pa jwenn dedomajman. Yo la yo vin mande dedomajman paske ils sont des victimes de Douglas Pellis ki se yon agresè ki te fè agresyon seksyèl sou majorite jèn sa yo. E menm lè gen nan yo ki pa ta jwenn, yo pa ta agrese seksyèlman, yo te sibi des traumatismes paske yo te nan lekòl la. Se pou sa nou vini la maten an la paske nou te envite Cyrus Sibert pou li vin reponn kote Kob timoun yo reparasyon ke te bèy pou timoun yo. Nap raple aprè plent ki te depoze devan la jistis amerikèn depi 2010 kont Douglas Berlitz, li kondane a 20 tan prizon nan peyi Etazini. Fok nou di avoka viktim yo fè konnen yo pap kanpe nan wout ya pral jiskobou avèk dosye a. Leonel Dorcilien, Jpestas TV, Production.